Kijan ke se mizik sa a e se pawòl sa yo ke yo adopte? Vwala ke an 1903, padon, yo fè yon konkou. Yo fè yon konkou sou pwezi avèk mizik e se mesye yo, Justin Lherisson avèk Nicolas Geffrard ki te ganye e premye mizik lan, premye vèsyon Dessalinienne ke nou konnen an te chante pa Candio. Candio non l se Auguste Depradine.

Li, li, tout kote, gen anpil kote Ayiti ki itilize vèsyon kreyòl lan, gen plis kote ki itilize vèsyon fransè an, men ofisyèlman se vèsyon fransèz lan La Dessalinienne ki egziste, men ofisyezman ankò e pa ou Raymond Moïse lan vin popilarize pa Ansy Desroses e gen de kote, gen de òganizasyon ki jiskaprezan itilize l jiskaprezan itilize l antan ke chante yo. Antan ke an tèm nou antan ke chante yo. Lòt ti bagay ke m ap di pou fini avèk drapo nou an. Drapo nou an, mwen pa konn si gen nan nou ki petèt konnen sa ou konnen istwa lan. Drapo nou an, pou mwen espesifikman, e anpil nan jenerasyon m ki te Boston an 1998, se yon dat ki te sipè enpòtan. Se yon dat ke m pap janm bliye, se e paske se te premye fwa Ozetazini ke drapo ayisyen t ap selebre. Se te Boston, se te an 1998, nou te fèk pral rantre nan kolèj, se te bagay ki te fè m, sa te make m enfiniman, nou tout te la, nou te yon pakèt avèk drapo, se premye fwa ke nou te kenbe drapo nou deyò, nou pa t gen mayo, nou pa t gen zanno, sètènman pa t gen pil lòt bagay. ke moun itilize kounye an pou fèt 18 me, men se te premye fwa ke drapo nou te flote e te selebre sou tè etranjè, sitou Etazini. Poukisa sa enpòtan? Sa enpòtan paske pandan okipasyon Etazini an, pandan okipasyon Etazini an, nou pa t menm ka selebre fèt drapo pandan tout tan ke yo te la a. Se an kachèt ke fèt lan te konn selebre. So, ou ka imajine w emosyon, sansasyon ki te genyen. lè, sou menm teritwa sa a ki te okipe nou, ki te anpeche ke nou te selebre drapo nou, sa ki inifye nou antanke pèsòn, sa ki te, sa ki reyini nou, regwoupe nou antanke moun, nou pa t ka selebre l sou tè nou, nan peyi nou, pandan okipasyon yo an, pandan de tan, e vwala pou yn premyè fwa, li ap selebre sou tè pa yo. Se te. Enkwayab! Mwen sonje grand vakans 98 lè m rantre Ayiti e m ap montre manman m foto ki te la, foto selebrasyon an ki te laba. Li kriye, dlo sot nan zye l, paske pou li, li konprann sa sinifikasyon sa te ye. Li pa t la fizikman, men lè l ap gade foto yo, li te osi emosyonèl ke mwen. E vwala ke kounye an. Nan plizyè peyi di mond, nan plizyè eta Ozetazini, jou an rekonèt, selebre kòrèkteman. Se se yon sous de fyète li ta sipoze ye pou nou Ayisyen e mwen twouve ke jodi an nou te ka pran tan pou pale timoun nou yo de sa e pale yo yon ti kras de istwa lan, nou pa bezwen fè tout long istwa ke m fè an, men pale yo yon ti bagay de li, fè yo konprann sinifikasyon l e fè yo konprann ke ekout, Li enpòtan pou n selebre jou an. Men, drapo an rete yon drapo. Se yon bagay ki spesyal. Nou pa ka ap desekre l lè nou ap koupe l e fè soutyen pou kostim de ben. Nou pa ka ap koupe l pou n ap fè kilòt. pou n ap fè chòt pou al benyen nan lanmè. Drapo an se sa ki reprezante nou tout kote n pase. Premye bagay avan ke nou pale, si yo ap mete tout ee peyi yo ansanm pou alinye nou, menm jan ak tout lòt peyi nan rès mond lan, y ap met drapo an kanpe e nou alinye dèyè l. Se yon bagay ki sakre, se yon bagay ke nou sipoze pran swen l, cheri l, fyè de li. Mwen renmen ke 18 me mwen wè tout koulè ble e wouj sa yo la. Men fòn pa bliye ke nou pa ayisyen sèlman 18 me. Se pa lè sa sèlman pou nou ap dekore e dèfwa itilize drapo an mal pou nou montre ke jou sa a sou 365 jou ki genyen an jodi an nou se ayisyen. Nou sipoze ayisyen chak jou, nou sipoze respekte drapo an chak jou e nou sipoze raple nou de istwa nou. Revize istwa nou. Reaprann, si nou pa t konnen, aprann sa nou pa t konnen sou istwa nou paske si nou pa konnen pase sa a, nou p ap ka sonje ki jan nou fò, ki jan nou sipoze ansanm kreye e bati yon Ayiti ki mye demen. Pou fini an, gen yon dènye bagay ke m ap di. Gen yon dam ki rele Janice Boucicaut. Li se yon Afriken-Amerikèn. Li marye, li te marye avèk yon Ayisyen. Li te di pawòl sa yo sou drapo ayisyen an. Li di, Drapo ayisyen an pa ta sipoze sèlman reprezante drapo ayisyen. Li ta sipoze drapo tout nwa e tout desandan nèg. Li di ankò ke li di ankò li ta sipoze on jou kote nou tout reyini pou kòz libète. antan ke zanmi, nou tout noir. Li di lòt bagay ke li di se ke jou sa a ta sipoze selebre tankou on jou pou libète, on jou jistis pou tout ètre imen nan planèt la. E se pou mwen enpòtan e fraz sa yo e m sonje yo tout tan, li te di ankò pou fini